Tande non cheri. Bon kounya la dim non, sak pase w menm depi nan mache a ou chanje ansanm avèm m paka manyen w sak pase sa w gen ansanm avèm m pa konnen m fè w anyen. Ou gen kè wap mande m sam gen? Men wi fòk m mande w sa w genyen, sa m fè w bon m pa konnen l fòk m mande w. Ou pa ta ka konnen non, depi jan fanm sa tap vole sou kòlèt ou la ou pa ta ka konnen. Men cheri son moun ki pa wèm lontan sa peut arrive se emosyon an kel pa wèm lontan ki pèmèt ke li anbrasem konsa dayè son moun li konnenm gen madanm poukisa wap aji konsa. Non li pa konnenw gen madanm janm wè voltige nan kòlèt ou la li pa konnen si w gen madanm epi tou m tande yon bagay ou gen madanm. M te swiv, m t ap swiv tout sa k ap pase, m t ap swiv tout sa n ap di. Nènè l di konsa o si l ka gen komès la, se gras a ou menm. Alòske ou kite m chita anndan an la, epi w ap bay fanm deyò komès. Kòman m ap bay fanm deyò komès la cheri? M pa ba w, ok m ap poze w kesyon. M pa ba w, m pa ba w tout sa w bezwen, sa w manke, kisa m pa ba w? M ap ba w tout sa w bezwen. Pa pale de bagay, e pa bagay sa yo n ap pale la kounye a la. E pa bagay. Men non ou di m m kite w nan kay la epi m ap bay moun deyò. Men m ba w sa w bezwen. Se nòmal si yon moun nan nesesite m ka fè zèv ansanm avè l. Ok, ou ba m sa m bezwen, kounye a w ap okipe lòt fi deyò. Li pa kesyon de okipe lòt fi deyò cheri. Dayè, jan kòmsi w ap pale a la se. Yon diskisyon ap chache kreye antre nou, ou konprann? Mwen, kòm m te di w sa deja, fwa pase a nou t ap pale, mwen te di w ke e mwen menm mwen konnen kote Bondye sòti ansanm avè m. Se nòmal si yon moun nan pozisyon li pa gen, mwen menm mwen ka ede l fòk ke m ede l. Ou konprann? Je, si se pou sa, si se pou sa kòm si, non, li pa wè m lontan. Si se yon, si se kòm si pou sa ou fache cheri fò m di w klèman ou fenk kare fache, m fache, m fenk kare fè jès ak moun. Ou konprann?

Zanmi banm lage kò la. Oh merci wi jezi. Mwen kote mesye vye m sou kontan m kontan. E malgre sa m ofri l yon pantalon l ap di m pou l peye m pou ti sou dat. Pandan se tan si se pat li menm apre Bondye m pa tap gen biznis. Ooh e anko mezanmi yon dam avèk mesye bèl dam nan banm move jan m salye l. Aa gadam mal fè kont a mayi t sou kont mwen non humm tèt chaje mezanmi dam nan banm yon sèl move jan oo hee m poko janm sezi konsa humm.
Mesye gadon lavi Men m pap dekouraje si jounen jodi a m wè m arive chanje mayo Yon mayo ki konn santi sou mwen Mwen menm m konn pa ka pran enspirasyon kò m avè mayo a Jounen jodi a May vin chanje m Alò m espere kamèm Vi ap chanje pou mwen yon jou kamèm Kèt m pa gen lè Bon kilè l ka ye la Men kamèm m panse l ka nan lè Mesye a te di m l ap pase a Pandan m tou pre a E se la li te di m tande ban m ret tande la Petèt l ap ale.

Pitit, wè depi lè ou t ale a nou pa janm pale. On zen m rele pou m ba w la pitit. Kòman jou yo pase pou ou menm, kòman sa ye? Bon, e, m pa twò pase jou yo twò pi mal non. Ou chonje ke ou te lage yon ti monnen nan men m, e, dènyè fwa lè nou te rankontre a. E, men ou chonje lè m avè w nou te separe a, men genlè te gen yon. Yon patnè ki tap ban nou kontwòl, menm kote m fin antre nan boutik la, m fin al achte sa map al achte a epi pandan map tounen epi pandan bagay yo nan menm konsa epi patnè a rale zam sou mwen, li menm banm kalòt, m tonbe tout bagay, men chans pou mwen, mwen te sere yon ti monnen nan pye pantalon an, li pa jwenn li, se sak sove m. Tèt chaje. Misye baw kalòt tout bagay. Misye banm kalòt li alèzam. Se granmesi papa Bondye nan syèl la ki fè misye pati non. Epi m pat fè ridikil avèl tou. Non ou konnen depi depi ou wè kòmsi moun nan rale zam sou ou pa gen asòti de la sak bezwen depi ou gen l se ba li l ou konprann men E jan w di a mèsi Bondye li pa li pa retire lavi w konprann depi depi gen lavi gen espwa ou konprann sa m di la depi gen lavi gen espwa. Depi map viv m toujou gen espwa kanmenm Bondye ap retire m nan sitiyasyon kem ye a. Bondye Bondye ap fè yon bagay kanmenm.
Sa w konnen e lotrejou m soti nan machin ansanm avè Bens mwen wè ti machann Byn banm kòm matlòt la pitit. Tèt chaje.
Bon. M pa wè sa gon pwoblèm pase sa non.
M ansanm avèk nèg mwen nan mache, lè manzè wè nou, sou wè jan fanm sa kwoke nan kòlèt mari m sezi wi. E
bon ou konnen kòm etan done ke lèm te wè w pre e lèm te wè w premye fwa e m te wè rad yo sou ou malgre mwen wè kòm si e pa menm mayo a m wè sou ou men m pote rad la pou ou wi ou konprann menm si yo pa yo pa de bòn kalite pase sa ou konprann men m panse kanmenm y ap itil ou ou konprann ok.
Rad ou pote pou mwen an. Wi m pote sa yo pou pou w ka chanje sa k sou ou yo ou konprann. Pou w ka chanje sa k sou ou yo. Ou pote rad pou mwen wi patwon. Bon, ou konnen bagay yo e konsa yo ye. M gen espwa. Ou banm di yon bagay. Mèsi anpil. M pral chanje. Sa fè 2 fwa nou kwaze. M pa janm mande w kijan w rele ni w pa konn kòman m rele. Monchè non pa m, m se Bens. O!
Non pa m se son. Ok ok. Non pa m se son. M pa janm, sa pa janm vin nan ide m vrèman vre pou m chonje e mande w kijan w rele non. Wi ou konnen sa vle di sitiyasyon an tou dèfwa ou konprann. O!
Patwon mèsi, gwo bagay ou fè pou mwen la wi. Paske. M te gen yon seri de rad sou mwen. Yo konn mouye sou mwen, yo chè sou mwen. Non, ou gentan di m se nan lari w ap domi.
Mwen lonje yon pantalon ba Benz. Kounye a, Benz di l ap peye. O non, pa bezwen peye. Li fè m konprann nan pa la. Ou wè, si m ta suiv tout sa k ap pase, li di konsa, O, si ka gen komèsan se gras a Benz. Èske w tande? Alòske, Bibs li menm li kite m chita anndan kay la la, l al bay fòm biznis. E pou kont mwen, se pa vre? A bon, men se nan kontèks sa w ap toujou di, M kont ou. M jis. Men anbrase a pa vle di anyen non. Li gen dwa fè sa paske li gen li pa wè moun nan lontan, li pa wè moun nan lontan epi pa rapò si si mesye a te fè yon jès ansanm avèk li, li ka genyen sa kòm li ka genyen l kòm yon li jis fè yon jès de salitasyon li li wè di l bonswa se yon senp bonswa sa pa sifi pou li, li jis anbrase moun nan men se pa grav.
M pap janm ka rekonpanse w sa. Men kanmenm m konnen Bondye ap rekonpanse w sa kanmenm. Ooh kèm banm tro bagay. M pa m pa fè anyen pou ou nan sans ke pou m jwenn yon resiprosite. Ou konprann sa m di la? E nòmalman. Se youn ki pou ede lòt. M te ka nan menm sitiyasyon an tou. E menm si se pa t ou menm Bondye te voye sou wout mwen, si sa pa nan plan Bondye pou m fini konsa, li t ap toujou voye yon moun sou wout mwen. Ou konprann? Tout glwa pou Bondye. E mwen pou m byen di w, mwen se kretyen. Ou konprann? E nòmalman, sèl. Sèl Bondye mwen konnen kòmsi ki ka ede w nan sitiyasyon ke wap viv la. Ou konprann? Menm si yon lòt fòs ta di w ke li ka ede w, men a la fen li pap li pap nan avantaj ou. Ou konprann sa m di la? E nòmalman li enpòtan kòmsi pou si tankou w pa kretyen kòm m pa konnen, si w pa kretyen pou ta Pou ta chwazi mete Bondye nan lavi ou konprann? Priye, Bondye ka Bondye ka fè wout, li ka retire w nan sitiyasyon ou konprann? Ou konprann?
Se sèl redi an Ayiti. Bondye Bondye ka fè yon bagay pou ou.
Mwen wè sa m ta di w nan ka sa lan, sof ke m ta di w ke eseye apwoche w plis a mari w, pale plis ansanm avèk li epi pou w, wi pou w ka dekouvri kèk verite paske si w alèz ansanm avèk mari w plis l ap ba w, l ap ka ba w plis verite m panse. A, sa pa enpòtan pitit. Dayè mwen ase jèn, m vo plis ke sa. Dakò? Enbyen nap pale madanm.
Enbyen dakò. Enbyen dakò na pale.
Dakò frè. E bon m pap ka rete non. M pap ka rete plis. Nou fè yon bon ti pale kounya m konn kòman w rele. E m panse tou m konn kote m ka jwenn ou. E si tankou w ta kòmsi bezwen m se la m toujou pase m bal lakay ou.

Mezanmi malgre m nan lari a ou toujou demoutre m Bondye ou panse avè m. Se sak fè m pap janm dekouraje. Ni patron an mete kob pou mwen. Oh jezi, gadon patron. Mezanmi patron ap fè tout bagay sa pou mwen, m pa janm konn kot patron an rete. Patron an poko lwen non. Fò mal konn kot patron an rete, banm al rapousib.